Se Shishi, aktris pa nou an nan Je wè bouch pe. Jodi a mwen vin prezante nou yon nouvo feyton Stardens Production ap lage ki se Lekòl Lage. Wap jwenn anpil gwo atis tankou Stardens, Gmax, Bebou, Ysselande, epi Ti Richard. Bon, tann mwen, apa w bliye tèt ou? Oh. Fè zen ap dòmi atè. Oh. Anben timoun yo wap la yo? Oh map la, map la, bon ou konnen m paka pa la. Ah ah. Ou menm ki ta renmen devlope talan w jwe avè m pase enskri kounya enskripsyon an se 1000 goud sèlman. Feyton sa pral pi rèd ke levanjil gwo bwè depi ou wè stadens ou wè menm jan m konn abitye fèl m fèl avèk jan chache jan twouve m fèl avèk levanjil gwo ponyèt m fèl avèk dandi kounye a n pral n fèl avèk Lekòl lage! Pa rate casting sa non, se 26 mwa sa l ye! Pase enskri nan Otèl Etwal Dò ki nan Ri Chalmay Peral, Dèlma 41.
Premye septanm! 26 septanm!
A a! Ou jwe samdi la byen wi, al 26 mwa e! Ebyen pa kochon y ap bay non! Anmwey! M deja la! A kilè?

Kè m mande Bondye loray fann pyebwa an 2 Le jou a m ta antre nan kay la m pa jwenn manje map wap wè sa map fè w. Kòman mwen visye konsa ou te kite la si pou m te fè manje pou ou? Kiyès ki visye? Ak sa m ta pral fè manje a?
Ou frekan anpil wi men. Ak sa m ta pral fè l?
Ti granmou ak sa m ta pral fè manje a? Kisa w di la?
Raz. Non sèlman w mennen m yon vye kote m pa menm santi m alèz epi kounye a w vle m pran lari an pou. Bebe, ou wè pou m ta blaze jou non, fò m pa ta ba w kòb pou peye machin. Dèyè m pral ba w kòb pou peye machin, m pa blaze w. Pwochèn fwa sa pa fèt ankò. Machin, machin. Tout machin pou moun pran e kamyonèt. Cheri, pa fè sa monchè.
Ann ale non cheri.
Ann ale.
Wi an ale. E machin nan?
Non met machin nan lan nou bra jotel la e devan la liye. Nou prale nan machin nan? Mwen pran yon solèy, m se pa tout solèy sa poum pran solèy la. M pa oblije al antre anndan otèl la a machin nan pou yo pa sispèk se nan otèl m vini. Ou pa ou pa entèlijant menm non. E vòlè wap vòlè. Lè wap vòlè fò ou sou menw wi. Ale. Humm.
Ok. M prale.
Men pou peye machin.

Hein sa la genyen?
Oh men pou jan ke m te tande w ap pale epi se nan ti otèl sa w mennen m. Cheri banm di w se sponsor otèl la m ye se sponsor otèl la m ye si m gen pou m fè yon bagay bò isi w konnen lari moun nan lari sa yo tèlman jouda si m al mennen w yon lòt kote yo rekonèt mwen nan gwo otèl yo ou konnen m trè koni tou sa sa vle di se nan yon ti otèl kote moun pa twò frekante pou m mennen w pou yo pa di sitou si tou deja konnen m gen madanm. Zanmi madanm mwen w ye tou. Peu importe ou gen madanm fèm peye moto vin la la e ta la m pa. Cheri banm di w yon bagay nou vin fè ou byen ki kisa w vin fè la. Peu importe nou vin fon bagay men poukisa se la w chwazi mennen m e la w wè ki sanble m. Cheri banm di w la moun pa twò frekante la. Oh. Si bagay sa tonbe nan bouch madanm nan ki kijan ou ou konnen wap ka met pyew lakay la. Oh bon yon nèg bon bezwen ki melem bal lakay ou. E divizyon vin mete.
Men konnen ke m renmen an m pa vle met divizyon men konnen ke m renmen an. Mwen menm tou mwen a ben ou pa wap veye tout bagay sa out la. Cheri ann kòmanse non. M gentan anvi kòmanse wi mwen. M vrèman pa like la. Cheri ah ou wè pwoblèm nan banm met rad sou mwen pou m ale. Epa yon bagay nou vin fè Bon ti bagay nou vin fè apre sa bon ale. Ou ap veye espas kote a. Epa yon bagay nou vin fè? E kote yo m te mennen w vin gade? Kòm m renmen w donk m te deplase pou sa donk m oblije men pwochèn fwa silvouplè pa mennen m la. Non pa pwochèn fwa cheri lakay mwen nou pral fè l. Vrèman?
Wi.
Hoo. Lè sa madanm mwen pap la. Humm wè ou pale byen sou sa bagay E pa e pa kabann nan non cheri ki enpòtan an Ok Ou konnen m tap tann moman sa M tap tann li plis pase w Humm wè ou sa lè pou n te gentan soti M ta ale dèyè w tou Leta chèf nou yo leta chèf nou yo

Mè wi, ansanm ou vle yo wè nou. Men yon moun tankou w dwe gen machin vit pafime sa w ap di m la a. Machin nan pou yon machin m fèk m fèk pran kilè m t ap gentan pafime vit li la. M ta al pafime l yo pat gen ase lafimen. Yo pat gentan fin lafimen l byen. Enben kisa w voye m al fè la? W ap pran machin pou w ale cheri. Machin? Eh kouman?
Sa machin genyen? Lè pat gen machin e pa sou dezago ou te konn mache? Gade de tenten.
Kote m pral la? M ale wi. Bon sa w pral depoze. M ap soti avan w. Kòman w ap soti avan m? Pou yo pa wè nou ansanm.
Dayè ou wè vòlè n ap vòlè. E vòlè ou te wè n t ap vòlè. N ap vòlè. E pa vòlè nou t ap vòlè.
Ban m devan, sa w di? E kounye a la, sa m ta fè la? Kòb machin pou m ta ba w la?

Bon pat gen machin ou mandem si ya depiw la kisa ou te vle ale. Epa pa banm kòb poum peye machin pou mal lakay mwen. Bon m ba w kòb la w pa pranl kounya w bon sa w vle menm. Sak di goud la?
Kòman sak di goud la? Kisa pral fè di goud?
Di goud ka fè yon pakèt bagay wi. Gen de grangou k ka kenbe w yon kote. Si w pran yon pen ou pran yon zaboka pou 5 goud wap byen pase wi. Gen moun ki ta renmen nan plas ou k paka nan plas ou. Kounya la ou bon m mennen w nan otèl

Sa w di m fè an serye? Ki sa w di m fè menm? Franchman m poko konprann jwèt sa wap jwe avè m nan. Ki jwèt map jwe avè w?
Ou fè m vin la, m deja pa menm renmen n la, e an plis ou pral depoze m lakay mwen. Wè pwochènman nou pral nan otèl, met kòb nan mouda w pou w peye otèl la pou w mennen m yon kote k de liks.
Ooh!

Ooh map tou dou sa Wi cheri. Wè kob sa mwen baw la se bay pou achte bagay pou yon mwa met nan kay la. Ok pou yon mwa ou wè sam di w la pou manje chak jou. Pou pa vin la anko. Aprè tout sa ke w sot fèm fè la a kounya la pou banm kob pou m peye machin pou m al nan Raymond ou oze banm 10 goud pa vre 10 goud. Banm di w yon bagay Pou mwen l te bon sèlman ou byen ou menm. E mwen k te anba, e ou k bay mwen yo. E ou k bagay mwen, e pa mwen k bay ou non. A e ou k te anlè. Kounye a e ou k sipoze ban m kòb pou m bwè bon ji pwochèn fwa lè m vin la. Kounye a l ap vin pran pòz bagay. Pwochèn fwa met kòb nan mouda w. Ou sanble yon bon bout fè. Kòman m sanble?
E konsa moun bout fè? Konsa moun bout fè? Ou vin nan otèl m ba w kòb machin epi m bout fè? Enben, kijan pou. Kilè poum te la.
Sou ki prezidan w ye la? Sou prezidan e figi di. Ou pa konnen? Franchman m gen lenpresyon ke w pa konprann sou ki prezidan w ye la. Paske 10 goud nan moman sa a la a Banm di w. Li pa itil anyen. Nan 3 mil goud yo te bay pou separe a m pat jwenn ladann non. A bon w genlè konnen m te jwenn ladann. Ou wè l te kenbe l pou kò l?

Mwen konnen m pral byen pase, m jwenn yon bon nèg kounye a pou nèg la ban m 10 goud pou m peye machin pou m al nan kay mwen, aprè tout sa m fin fè la a, 10 goud? Hee! Madanm li gen lè gen rezon wi, si m pa twonpe m. Men jan chache jan twofè. Depi li la avèm li pa al bay tou oh cheri sa kap fèt la depi li la avèm lap fèm manje ou a pap fèm manje baby ha e sam konnen nan pil kòb mwen yo mte bay la jodia dimanch fòm ta jwenn manje poum manje jodia. Si w ta konn kotem jwenn lajan sa menm mwen wap sezi. Pa dim son nèg ki baw kòb

Pou m al nan maryaj oubyen lè gon antèman ou pran yo vann yo? Wi, bon sa w renmen m pran m vann ou. Gad figi vye fanm okay la. M pa konn sa m ta fè avè w bò isi a non mwen. Tandans ou pap vin bat mwen la non. Non enposib menn. M pa ka gen 2 grenn boksè m ap m sere byen lwen nan malèt mwen tou nèf ou pran yo ou al vann yo. Yo te gentan di m son bout fè w ye.
Kijan pou m bat bout fè la?
Te kite ou pran depi se sak nan kay la pou al vann yo e lajan ou ki t achte yo. Ou te kite lajan pou m te fè manje, pou m te mouri grangou pou ou. Wè, pou ou wè, pou mwa sa m ap ba w kòb pou fè manje pou pou achte bagay pandan tout mwa. Li t ap byen bon. E si, si on jou m ta vin nan kay la la, m pa ta jwenn manje,

W ap achte yon yon sak farin. Yon kès lwil, ou mèt achte kès lwil la, m panse l ka bay mwa a kès lwil la, w ap achte kès lwil la. Ah, ok, ok cheri, ou wè sa?
Ou m tann li la? Li di m tann li la, tann li. Paske fò m jwenn li pou m al lakay mwen.
Zong mwen deja Ga ey! deja Fout mwen lajan nan studio ap Men. fè zong. E e e sak fè yo pa lè yo ba nou kòb yo se pran yo al fè zong al mete vye fo cheve aprè sa nap di nèg pa vle okipe nou. Ban manje nan lari, ban manje nan lari a avèm. Ban mwen, ban mwen. Toto tande?

Wè vye di etranje yo m pa ladan yo non menn vye di etranje yo pa bon menm menm menm menm. Cheri. Talè Gmax sa w banm la.
Ou te pa ou twonpe?
Se sik. Can goud. Eh poukisa? Sa w banm nan se 50 goud. Wi m konnen wi cheri.
Si m pat konnen m pa tap ba ou Wap la. manke pa ranse a figi w. Oh cheri, apa w jete kob la? Banm di w byen, wè jan de fi tankou m ki edike, ki gen alafwa nan tèt e nan kò, ou pa ranse avèk yo. Donk se dènye fwa ou oze pou Se kwa sa? Sa bwè favèl? Kòman m pa konprann? M pa konprann sa w di a non. Wè? Kòman?
Non, si son blag di m sa.

Se yon bagay ke m wè w ap fè a repetisyon. Donk, sa montre m ke w p ap janm chanje. Sa ki senp lan, m ap fè l pou ou. Gon bagay ou te anvi fè, ou pa janm vle di m li, ou te anvi mete m deyò nan kay lan, men ou pa janm di m sa. Donk, m ap rann ou sèvis lan, m prale.
Ou pral ki bò? Cheri, m pa konprann.
M te gentan konn ki site dom nou ye. Valiz mwen te gentan prè deja. Donk, m prale.
O kalòt m ta fout ou wi. Map remèt ou li.
Si w pa tap fè manje la w tap wè sak tap pase la epi fè manje a rapid wi Map rele patnè m Gmax pou m dil pou fò l vin manje Bon e bon patnè m li ye Epi retire tout met nan yon plat m wè wi
E manje w tap bezwen m manje w M pral rele patnè m la.

E lekòl la vin nan dirèk. Non monchè blòd nou yo lè sa a pou pral lekòl la lekòl la lage deja.
A lekòl la lage dirèk.
Lontan sa monchè.
Anmwey dirèk anmwey sa pase. Hello guys sa kap fèt se Shishi aktris pa nou an nan je wè bouch pi jodia mwen vin prezante nou yon nouvo feuilleton Stardens production ap lage ki se lekòl lage wap jwenn anpil gwo atis tankou Stardens, Djimat, Bebou.
Mande deprime.
Islande. Epi Ti Richard. Talman. Apa w bliye tèt ou? Oh. Fèzè n ap dòmi atè. Oh. Anben timoun yo ap la yo. Oh m ap la, m ap la.
Bon ou konnen m pa ka pa la. Ah ah ah. Ou menm ki ta renmen devlope talan w jwe avè m pase enskri kounya. Enskripsyon an se 1000 goud sèlman. Feyton sa pral pi rèd ke levanjil gwo bwè depi w wè stadens ou wè. Menm jan m konn abitye fè l, m fè l avèk Jan chache Jan twouve, m fè l avèk Levanjil gwo ponyèt, m fè l avèk Dandi, kounye a n pral n fè l avèk Lekòl lage. Pa rate kasting sa non, se 26 mwa sa l ye. Pase enskri nan Otèl Etwal Dò ki nan Ri Chalmay Peral, Dèlma 41. 26 septanm.
Ah ah ou jou samdi la byen wi al 26 mwa e. Ebyen pa kochon yap bay non. Anmweyy m deja la a kilè.